Bonjou entènot, bonjou reyalite. M son plezi pou nou prezante ou videyo sa e pou nou kapab be e moun an kelke sot koman evolisyon e jaden an ye. E pasyon nou se Se nan sa n kwè. E sekrè a toujou dou sa li nan tè l ye. Pa gen 2, pa gen 3 kote li se nan tè l ye. E tout tout tchilitchichi, tout gran panpan wè e sendomeng ap fè espas la avèk ayiti a se se paske yo gen sa k rele e otonomi e agrikilti agrikòl la lakay yo. Enben nou menm e antanke sitwayen nou pa ka rete bwa kwaze e pou nou pa travay e pou nou pa chache otonomi nou. oubyen yo ta ou ta diside nou lontan e ou wè moun pat konn pati kite peyi peyi lakay nou patikilyèman kite peyi men yo wè yo te gen yo te kwè nan tè e yo konn travay e yo konn wè richès e ki te konpote nan tè ebyen maten an nou pran le privilèj e pou nou kapab e montre ou kisa pou fè pou pou sendomeng ka respekte nou. E aktyèlman la yo pran kalòt lajè figi yo. Ebyen, yo toujou di Ayisyen pa gen kè, Ayisyen se ti grangou. Men, nou kapab. M te toujou di sa nan yon videyo. Ayisyen tèlman gen yon fyète ki twòp pou li. Ayisyen konn grangou. Ou ofri l manje, li di w l anfòm. Li di w l bon, li oke. Poutan, se yon grenn sèl met anba lang li. li gon diyite ke l ap sovgade. Ebyen pou rezon sa a, depi sa blite vant ou pa sou kont moun, ebyen w ap ka panse lè sa a. Ebyen nou pral montre w reyalite a maten an, e ki sa pou fè pou n kenbe diyite nou. Si nou fè, si nou fè, nou fè, yo te di nou pa t ka fè yon semèn, nou pa ka fè 2 semèn. Ebyen, si nou fè yon mwa, nou fè 2 mwa, nan kouti 3 mwa la, ebyen nou ka kenbe. Nou wè Kiba pase plis de 50 an nan anbago e siviv. Ebyen, pou fè moun respekte w, fò w ka soufri. Fò w dakò pou w soufri. Ebyen, jounen jodi a, nou wè vrèman moun ki renmen nou, nou wè vrèman moun ki rayi nou. Menm pwòp osen nou, pwòp osen nou, pwòp leta nou an, pwòp Ayisyen nou an, rayi nou, pa renmen nou. Ebyen, pou rezon sa a, e kòm m te di sa, n ap mete rete koud a koud. tèt a tèt, epòl a epòl e pou n kapab gen yon lòt Ayiti, pou n kapab gen yon lòt, pou n kapab gen yon lòt konsepsyon, yon lòt, yon lòt pèp, yon lòt, yon lòt ideyoloji e pou n kapab avanse vè lav e vè leprogrè. Ebyen, m pral fè pakou jaden avè w pou kapab montre w evolisyon. e kòman pwa sa a ye, kòman evolisyon an fèt. Nou pral montre w. Ou kapab de konstate. Meni. Se m kapab di w e a vrè plante pwa sa gade. Gade. Gade kòman pwa donnen gade. Gade. Gade. E pa maji li ye. E pa maji. Se plante m plante yo. Men. E pa maji li ye. Se plante m plante l. Wè. E pa maji. Yon moun gen ta panse maji li ye wi. Parese wi nap antre naje ebyen kisa pou leta ayisyen fè a wè pandan se tan pandan se tan wè sidomeng ap ap imilye nou ebyen kisa pou nou fè non sèlman kanal la ann kòmanse prepare tè yo ann kòmanse mete tè yo o sèvis o sèvis popilasyon an wè ti pye bannann sa e pa menm plante m plante m jis apiye l on kote wè wè wotè li. Ebyen, ann ale. Kisa k anpeche nou pou n ale? Ann ale! Ann ale! Let's go! Ann ale! Pou n sispann e trennen kwi an Repiblik Dominikèn. Ann sispann! Ann nou sispann! Hein, gade yon ti pye pwa, gade! Hein! Gade! Konbe sa koute w pou fon yon ti tou pou mete yon pye pwa? Hein Menm devan lakay ou ou ka plante li Ou ka plante li devan lakay ou Li pap li pap deranje w Sa e devan lakay mwen li Devan lakay m Wè yon sèl kòs pwa Ou wè kòs kòs grenn li gen Li gen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ou wè Li gen 8 grenn ladan l Yon sèl kòs li gen 8 grenn Ebyen se kòs pwa sa a li ka fon manje Ok Se sa pou nou fè a Pou nou ka respekte nou Se sa pou nou fè a Pa lòt anyen Se sa pou nou fè Se plante patat Plante patat Plante patat men yo Plante pwa kongo Men pwa kongo plante l Men Men plante Plante papay Plante papay Men yo wè Wè papay Tout atè a se papay Plante Eh. Men pwa yo. Konya y ap fè kòs konya. Y ap fè kòs. Ok. Alo wòl nou se moutre evolisyon. Evolisyon pwa. E nan ki nivo. E pwa li menm li ye. Se sa pou nou fè wi. Pou nou pa restavèk dominiken. Se sa pou nou fè a wi. Pa yon lotan yon pou nou fè. Nou men ni yon sa wi. Se sa pou nou fè wi. Moun sispan reta moun. Se chate pou nou fè. Men li. Èk yon pwa bèl. Wè, ou mèt grangou. Ou mèt grangou men. E sa bo ou an gouman. Men yo. Ou mèt grangou. Ou yon manje anan dife. Ou gen espwa. Wè avèk jaden an sèlman ou mèt te grangou. De pou jaden an bèl. E pi ou wè ou gen espwa. E pi kòsin dadou. Ou pa grangou ankò. Kòsin dadou manje anan dife. e se se atè yo poko yo poko metel atè men manje ya e li prè ok ok ok men ni Ebyen, e si ou twouve travay n ap fè a son travay ki nob, son travay ki louwab, pa enite bay w ap fè, w ap pataje videyo a pou nou, epi w ap ban nou abòne. Epi moun pa abòne de fwa. Depi w abòne, w abòne yon sèl fwa. Abòne yon sèl fwa. Ou pa abòne de fwa. Si w abòne ankò, w ap dezabòne lè sa. Si abòne yon sèl fwa w abòne, e a chak fwa. e yon video monte ebyen lè sa wap ka jwenn notifikasyon an pou diw ke yon video pale alò pou rezon sa e nou ankouraje tout yon chakun e pataje video a pou nou e kite yon komantè pozitif ou negatif ke nou bezwen komantè pou nou ka avanse ebyen pa gen 2 pa gen 3 se reyalite nou ye wi mèsi a la pwochèn pou yon lòt video.